Yon otèl, yon bar, nou pral gade tout sa k gen anndan. Se bò lanmè tou, fòk mwen di nou sa. Nou pral gen chans pou nou wè lanmè Ansavo a nan imaj dronn n ap montre lanmè Ansavo a ke Franco Ville Villa Hotel chita akote de li menm. Afeksyon. N ap antre avèk tout afeksyon Sou Guy Wewe Radio a! Bon bèl bagay ki ekri la anlè a wi Franconville Villa Hotel Beach Bar Resto Night Club euh, prêt à répondre à tous vos besoins an mwen gade oh trè byen trè byen sa bèl anpil men an eseye chèche kèk moun nan pou n pale avèk yo piske n konnen nou bèl espas ki chaje moun nan gen yon pakèt moun yon pakèt moun avèk tout bat yo Bagay nòmal menn, li se trè konfò, m renmen sa anpil, m renmen sa anpil, m wè yon pakèt moun la, se jèn ou kapab wè l, se yon espas ki vrèman ke Ansavo te bezwen l, e li se yon valè, se yon valè pou Ansavo, fòk mwen di nou sa, jan m wè l, li trè bèl menn, m renmen sa, m renmen sa m ap gade a, piske piblik la tou, ban m al eseye gade, m tcheke la a nan ofis li pou m di w la a, pou m gade kòman sa ye, ok. Avan tou, m ap di nou yon gran veni, A Franconville Vye La Hotèl, youn nan pi gwo otèl nan Dnipr lan e pa gen pwoblèm pou vizit lan, n ap jere tout bagay.
Wi madam nou ap gade, m ta renmen w fon ti pale m enpe de vi sa m ap gade la. Pou moman an la, nou nan espas Kafe Franco. Sa se Kafe Franco? Kafe Franco. Ok.
Sa ki bèl nan Francoville, chak espas yo, nou ba yo yon non. Ok.
La se Kafe Franco? Kafe Franco. Ok.
Gen kliyan ki vini, ki pa vle tande anpil mizik, dabitid, nou ka enstale kliyan la. La nou konn òganize gran bifè tou lè gen peti dejene defwa. Nou gen dwa gen kliyan k ap òganize kelke aktivite nan sal konferans lan. Lè ke gen bifè, nou konn enstale. La nou ka pran anviwon 70 pèsòn. 70 moun ka la? Wi, wi, wi.
De gran tab.
de gran tab de 10 pèsòn. E, ban m wè la, sa se jaden Frankovil la? Wi, se jaden, e jaden Deden. O, jaden Deden.
Jaden Deden.
Trè byen, bèl, yon bèl espas. Mè wi, mè wi. Nan moman an nou gen anpil rezen. Ok, ok, ok, rezen. Byen ke yo poko fin mûr. Ok. Men. Mh, mh, mh.
Menm yon pakèt bèl mo nou ekri la a. A wi wi wi wi wi, se Francovil.
Se Francovil. Ok, trè byen. A Francovil, w ap jwenn pèfeksyon, w ap jwenn pasyans, w ap jwenn amitye, w ap jwenn lapè, lajwa, onètete, w ap jwenn tout bagay sa yo. Depi nan resepsyon an nou wè sa. E espas sa yo, pou ki sa espas sa yo la a? Espas sa yo se chanb yo ye. Tout espas sa yo se chanb yo ye. Nou gen chanm senp, nou gen chanm double nan espas sa la. Jiska ki chanm nou, jiska konbyen chanm nou rive la? Bon, jiska prezan la, n ap òganize nou, nou... Piske nou gen anpil, nou gen nou anpil, byen ke m pa di w kantite yo, men nou ka osevwa anpil. Wi, men atan ke lè m ap gade vil an savo, yon vil ki yon tijan nou ta va di, sitou nan depatman de Nèni, ki yon tijan rekile, lè m gade bèl travay sa, swit ki fèt. avèk lakou a ki vrèman bèl, epi espas yo tou, lè m gade kantite chanm m ap gade a detezan, sot jis anlè la rive la, donk li vle di gon bèl travay. Nou genyen toujou, nou genyen ki bò lanmè a. Ok, ok, antouka la, si n ap kontinye mache pou nou rive bò lanmè a, jan ke w di m, gen bèl espas, jan w montre m nan, ebyen, n ap eseye gade pou nou wè, ann eseye gade. Mwen kapab kondwi la pou m gade. Mwen kontinye. Ok. La se lapè. Eske gen lapè isi a vreman? Wi, gen lapè.
Sa se stage. Sa se nou konn gen pwogram la? Wi, nou konn fè pwogram la. Nou gen, o bon, byen ke nou pa pran Bòs Chomè lan. Bòs Chomè lan se espas ke nou gen pou gran kliyan. Nou gen espas VIP an ki... lòt bò a la. Sa vle di si gen vip la, nou gon espas pou yo ki apwopriye pou yo? Apwopriye pou yo, wi. Ok, trè byen. La a nou gen espas Bar Chez Merlan. Vip an, nou rele l Bar One. Ok. Jan wè m di w la, tout espas yo, nou ba yo non. Ok. Okontrè, an n pase la a de preferans. Ok, n ap pase pa la a. An n eseye gade. Trè byen. Ok, ok, ok. Exact Sa bèl anpil sitou avèk espas sa menm son bèl espas Wi wi wi La a nou gon swit Se ekstraòdinè Nou gon swit
Ok
Waw Se vèman bèl vèman bèl se yon vèman se yon gwo panse pou vila sa a wou e se yon patrimwàn Chanm sa yo le pli souvan lè moun nan vle endepandan Ok Ok. Nou toujou pwopoze yo chanm sa yo. Ok? Paske la ou endepandan. Ou Ok. pa mele a Pou, pou pèsòn.
moman la, konbyen kòb yon chanm ye? Si yon moun ap dòmi isi a? Pou yon moman nou gen chanm senp lan ki a 85 dola us. Ok, ok. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Men si, 85 dola us. kadre, e si yon, si yon moun tankou pa egzanp ap, e, pa egzanp yon moun ta deside la al di ke lap pase yon moman isi a, konn gen sa isi a? Wi, wi, pa, pa, nou pa fèl souvan men konn genyen, Ok. gen moman, bon. la a nou gen moman a 3 mil goud. Ok, ok, trè byen. Bon, ki pa twò chè. Wi.
Son bèl espas ki vrèman kou, vrèman alèz. E, ta sanble jan m ap gade la a, gen kèk ti preparasyon k ap fèt la toujou. Wi, wi, tout se preparasyon. N ap mete espas la plis.
Nou pral fè yon stage la pou plaj la. Ah oui, oui, oui, oui, Ça oui. vraiment belle. Ok, nou deja rive nan Franco Beach. Franco Beach, se, se la moun yo desann pou yal benyen. La, se pa vre? Oui, pou Ok. yo pran ti plezi yo. Ok, ok, la, sa se kèk espas moun yo ka chita? Wi, se espas pou nou chita. Ok. Sitou lè gen solèy. Mhm, mhm, mhm. Ni oui. Mhm, Nou toujou fè, Mhm. toujou fè. Eske kon gen lekòl ki vin nan jounen ou bien lòt bagay ki vin fè jounen la? Ou, wi, wi. Pandan vakans lan, nou jwenn sa. Ok. Anpil. M m konn tande y ap pale de yon Beti.
bagay sou entènèt kote y ap pale de Mhm. ti bakadè. Eske se se la? Non, se pa e, Se pa ti bakaden, ti bakaden pi wo. Oh, ok, ok, ok.
Wi. Ok, men, men sa a vreman fon. M pa konprann. Non, li pa fon ke sa non. Lè w fèk desann, apèn si l ba w la konsa. Ok. Men galon sa yo, pou ki, ki itilite yo sou lanmè a? Euh, se kote pou moun yo rive, pou yo pa rive pi lwen ke sa. Oh, ok, sa vle di si w rive pi lwen la. Ok, si moun nan kapab, li ka rive pi lwen, si l konn naje, byen antandi. Men si l pa konn naje, li pa sipoze rive pi lwen ke sa.
Men dlo sa m wè la, kòm si m wè l diferan pa avèk sa. M pa konprann. Dlo sa ki sot. Non se menm. Non se menm nan wi. Ok, m panse dlo a, m panse dlo a te soti anba kòm si m ap gade a. Ok, e toujou menm dlo a. Wi, wi, wi. Men sa vle di, èske pa gen dlo la lòske moun nan fin benyen nan lanmè a? Wi, nou gen espas. Ok, gen espas sou balkon an.
Nou gen, nou gen, men ni. Ok.
Nou gen tiyo, wi. Ok, ok, ok.
Nou gen blòk sanitè. Tou Ok. pou si moun nan vle Oh, bagay ka benyen nòmal. la, l ka monte l al benyen Bagay nan blòk vrèman nòmal.
sanitè la. Wi. Son bagay ki vrèman nòmal.
E sa se Franco Beach. E sa yo pa konn Mhm. itilize sa? Wi, yo itilize l wi. Nou gen pechè wi. Nou gen pechè wi.
Ok. Wi, yo itilize l. Sa vle di Franco Beach yo yo gen anpil pwason la, moun ki vin vizite la, Vizite, wi. gen pwason isi a, Wi, wi. yo yo yo kapab E nan nan restoran an, gen anpil menu isi a la? Wi, Restoran an. wi, Ok.
nou gen tout fwi de mer yo wi. Tout fwi de mer yo isi a. Omar, lanbi, pwason, Mhm. krab, nou gen tout. Mhm, mhm, Ok. mhm. Ok. Gen tout fwi de mer yo. E tout jan ou vle l, wap jwenn li boukane, an Mhm. sos, lan Mhm. kreyòl. Mhm. Wi. Ok.
Trè byen. Francoville Villa Hotel, an jeneral, ou menm kòm ki te, ke m te resevwa, m te jwenn nan ofis la, ki sa ke ou kapab pwomèt yon moun ki pa vini la a nan Francoville Villa Hotel? Bon, sa ke mwen menm asistant manager Francoville ap pwomèt yon kliyan ki vini la, se ke l ap jwenn yon espas pou li detant li, pou li pase yon moman, gen dwa se ansanm avèk Yon zanmi, gen dwa se an famiy. Alò nan Francovil w ap jwenn tou sa. Ok.
Mwen kontan, s on bèl espas pou m te vizite. M trè kontan gade espas sa nan Savo. S on patrimwàn pou Savo. Mwen di l konsa. Sou platfòm Guibebe Radio a, n ap kontinye vizite l. Mwen wè tout bagay nèt, m wè tout bagay deja la. Ebyen nan vil Ansavo, Se te youn nan pi bèl espas ke m te gen chans pase. La a m kontan anpil madam. M trè kontan. Dakò, dakò. Antouka, mèsi anpil pou akèy la tou ou te bay platfòm nan e pou nou te kapab vizite espas la. Ebyen ok. Mèsi a nou menm tou.
Mèsi anpil madam.
Dakò.